li t ap trè fasil pou yo ta atenn le prezidan Jovenel Moïse, se ke yo rive fè malerezman. M ap pran egzanp yon swadizan jounalis ki rele Louko Desir, pa egzanp, sou yon milyon lòt ki genyen. Msye m pa konnen m, ni an nwa ni an blan. M pa konn msye non pli.

Pandan ke Louko Deza ap denigre pitit li, kap akize l ouvèteman de bagay ke menm misye pa konn sa yo ye. Gon ansyen polisye, se oubyen l te nan CIMO oubyen l te nan bim, menm plis kwè se nan CIMO l te ye. li bay tèt li yon non sou TikTok, ki fut le premye a fè konprenne ke m Vilaj de Dye ap antrene de, de, de, m ap antrene bandi nan Vilaj de Dye, eksetera. Le premye a le dire. Kote l pran yon videyo ak yon nèg ak yon kagoul nan tèt li, misye deside ke se mwen menm. Teni nèg, e pwen l ap gade m la, l anndan Vilaj l ap gade m la siman. Ou wè Ted esa kem patap janm ka fè valè nasyonal paske mwen pa sou zumba restavèk nan gèt manman yo eyy e ou wè teni nèg yo teni nèg yo se se Dimitri ye nan sa yo pran plèzil e nan banm nouvèl pou peyi sa ou wè nèg sa yo yo tou konf yo tou vye dri a. Gade tout abiman wap wè e komsi e nèg kap fè ki a goch izo a e Dimitri nèg mwen ap pede pale nan zorey la e si e si yap fon bagay serye nèg yo oblije antre andan vilaj pwofesè ap fè a an rezon paske dron sa fè twòp tan nan men piti a baz paske ou paka ap fè operasyon epi pou dron sou tèt ou ou oblije antre ou al dèyè ou oblije antre ou al dèyè l ou oblije antre ou al dèyè l paske izo pou kòl wè kap bat boudal lan son dominiken kap dirije dron nan pou li.
Ankò yon fwa ou konnen ke nou gon pèp kote gon to d'analfabetism selon dènye rapò unesco a kote yo di ke se 83.7 pousan d'analfabetism ke nou gen nan peyi sa. Se pou tèt sa ke popilasyon ayisyen nan se trist hein jis aksepte ke yon moun idantifye yon lòt ak yon kagoul nan tèt li. Fòk misye sou 7 ou 8 operasyon lan lang. Lang kite twòp pou li lan bouch li a. E m tande l poko fin koupe ladan l. Ankò yon fwa lavi è jist e simetrik. Je pran lòt egzanp, Gabriel Fortuné. Toujou lan kad akizasyon.

Se kòmanse dabò, ki pa etone m, nan yon stasyon k rele Magik 9, ki pa etone m. Paske se menm esklav a talan yo k ap travay pou kolon blan. E se ke Le Nouvelliste kounye an kopye nwa sou blan. Dayè, li te fè premyè paj du Nouvelliste. La premyè paj! Ou Gabriel Fortuné, un tip, hein, ki, ki grandi a manman m, paske manman m est de Kanperen, yon Okay, yon komin dè Kay, padon, Gabriel Fortuné est de la ville des Cayes.

Le 14 out, jou pou jou, dat pou dat, yon tranblemanntè souke le gran sid. Erezman, jè apri la bòn nouvèl ke yon blòk 30 nan otèl li a tonbe sou lestomak li, l mouri lang deyò. Erezman. Paske jan de energumèn sa yo fòk la nati disparèt yo menm. Paske pou yo pa al viktim lòt moun. Je repèt, la vie est juste et elle est symétrique. Sa k pi bèl nan istwa a, kèlke 6 ou 7 jou pli ta, dezyèm manb meri a, Ekri on lèt sou non meri an bay Direktè Depatmantal Sid la, DDS, pou vin pou vin wetire on volim zam ke yo jwenn nan dekonb otèl la. Moun ki tap mache pale nan tout radyo ke Prezidan Jovenel te ban mache 60 zam e ke machte 200 oubyen machte 260 lan. E se nè ke le debi. Je repèt, se nè ke le debi. Donk, tout akizasyon sa yo se jis de moun kap voye monte, bon m pral rive pi lwen, ou pran òganizasyon dwa de lòm yo, kap eksplike ke mwen son moun kap vyole dwa moun, map tire sou manifestan, men se pa travay yo RGPN, sa m al chèche nan manifestasyon? Maintenant, une manifestation rentre dans le périmètre du Champ de Mars, qui est une zone stérile, là c'est autre chose. E travay sa a tou, USGPN pa janm fè l pou kò l, li te toujou fè l avèk CIMO. Perimèt elarji a, se CIMO k fè l. Mentnan, si gon brèch nan CIMO, paske li te evidan ke lapolis la tou t ap fè politik ak prezidan. Evidan. Donk te konn gen de brèch nan CIMO kote manifestan anvayi nou. Men nou pa gen gaz lakrimojèn.

Misye di m klèman ke m pa gen dwa gen avoka paske se yon ankèt administrativ. Pandan ke l ekri nwa sou blan nul ne peut être, ne doit être interrogé sans la présence de son avocat ou d'un témoin de son choix. Paske se, se entèvyou ou pral pase m. Se yon pwosè vèbal dodisyon ou pral, ou pral fè m siyen avè w. Pa de pwoblèm. M aksepte, m obtanpere. Paske m te ka di non, pa gen bagay konsa. Paske se vyole dwa m. Ok, m op tanpere m aksepte. Un policier. Enspektè jeneral par dessus bord. Paske pou enspektè jeneral fòk ou dakò ke w s on moun ki gen karyè. Msye eksplike m ke gen yon nèg ke m bay yon bal nan tèt. Ya de sela 4 ou 5 jou.

M sou wout Kanapevè nan veyikil mwen epi m sote sou on tèt bèf, men on ansyen modèl tèt bèf ki gen koulè pikòp USGPN yo. M pa gen tèt bèf lan inite m, m gade m jwenn on tèt bèf ki kouvri konplètman ak on koulè kaka jako. Egzakteman koulè inifòm USGPN. A ma grand surprise, m pran telefòn mwen, m fè plizyè foto machin nan, m asire m ke m pran foto plak machin nan, se te yon dimanch. Epi m voye bay chèf operasyon m, lenspektè divizyonè Jacques Sincère, pou m di, demen maten m ap tann yon rapò sou machin sa. Enspektè lan di m, a vos òd mon kòmandan. Donk efektivman, mesye lendi maten, le landemen, de trè to, l al nan yon avct avèk lan sikilasyon pou, apati de plak machin lan pou l konn pou kiyès veyikil la. Ironi du sort, se le veyikil du magistrat des Cayes Gabriel Fortuné. M di bon ke trè byen. M pran telefòn mwen m rele l. Onorab ki jan w ye? O! Kòmandan bagay etc. Bon, pason. M di a kòmandan, men ki sitiyasyon k prezante men men men, e ke malerezman, byen sur avèk tout la jentiyès di ka, toujou dan le respè, men de manyè trè fèm, sa se klè, men toujou dan le respè, m di l ke, e ke machin sa pa p kab sikile nan lari a konsa, paske li ka koze pwoblèm. M te ka santi nan tenb vwa l ki netè pa two kontan.

M pa t al nan misyon sa a pou de rezon administrativ. Ajan m yo, yon ajan rele m pou l fè m konnen ke, a, kòmandan ou sonje tèl machin, tèl machin, paske m te lage alèt la nan tout inite a, e ke nou fenk wè machin nan la, men nan lakou otèl nan la, jiskaprezan li kouvri an kakachat. M pase lòd imedyatman, san pase pa Gabriel Fortuné, paske m te pale avè w deja, e granmoun ki non w? Se granmoun ki non w? M pale avè w deja, ou di m ou t ap fè le nesesè, ce que tu n'as pas fait, donk mentnan, jwèt pou mwen. M pase ajan yo lòd, m di grate machin nan imedyatman. Enben, depi, chak fwa prezidan desann nan Sid, misye pa salye m, bouch misye long, misye move akoz de desizyon sa ke m te pran, e pou mwen se te yon desizyon deta. Otre akizasyon se afè dwòg la. Afè bato sikre a. An avril 2015, DEA avèk BLTS mennen yon operasyon nan waf Meuse, sa yo rele w Terminal Varreux, kote swadizan, m byen di swadizan, te gen yon bato sikre ke lakonpani Mega, Lwil Mega, Diri Mega ki poulè Akra, Marc Antoine Akra e Olivier Akra, Bato suk sa soti la Kolonbi rantre an Ayiti e a skil pare li te genyen dwog ladann, stupefyan. La press an Ayiti, BLTS, e menm DEA deside e ke bato sa, dosye sa, dwog sa se mwen l sanble. M ap repete l pou nou. Kiyès ki kòmande suk lè akra? Nan ki waf bato a rive? Che lè mez. Lèzentouchabl. Pa bliye. Lèzentouchabl. Ou pa ka site non moun sa yo fò m gen lenpresyon. Men kiyès li sanble mwen menm? Mwen gen yon zanmi danfans mwen. ki militè menm jan avèm, paske misye te nan lame amerikèn, ki tap travay nan terminal Varreux, ki nan waf Meuse lan. Misye te responsab surete laboral, paske misye te yon safety officer. Kisa misye te, lò responsab sekurite laboral, ki ve diyo ke la, Asire l ke gen antiderapan nan eskalye, ke enstenktè yo mache, ke yo mete kas nan tèt, ke yo mete bòt antiderapan tou, eksetera. Misye ap travay sou Lasalin nan, donk nan Varreux, tou pre Site Solèy. Mwen menm m ap travay. Palè Nasyonal sou Channmas. Donk, se te tou pre. An yon sa, di ke si pa gen blokis vreman sou Boulva Lasalin nan, mwen de 10 minit nan biwo misye. Donk, efektivman, m te konn al kote l, bay 2, 3 blag, pase chèche l pou n al manje, pou, paske nan lè poz, nan lè brik, moun te konn al manje ansanm nan, sou wout ayopò la dè fwa, ou byen nan Mupana, eksetera. Donk, ase souvan, misye te konn nan biwo m, m te konn nan biwo misye tou. Men baz ou sou sa pou di ke m nan dwòg la silteplè. Se te tout ti vis ki t ap jwe avè m. Kòm mwen konn nan tèminal Varreux gen yon skandal n ap kole l sou misye. Gen bal ki eklate sou Channmas e palè nasyonal tou pre a, n ap kole l sou misye. E m. Ensidan Kafou Dayopò ke nou pral, ke m pral devlope talè, paske yo atake m sou wout ayopò le 10 jen 2019, kote mwen viktim, men se mwen yo konvoke enspeksyon jeneral, se mwen yo te vle arete. E yo fè tout yon kanpay medyatik otou de non m pa rapò a sa k rive le 10 jen 2019. Donk tou sa pou m eksplike ke yon bagay pase nan waf Meuse la, se gade m gade yo koupe chèk polis mwen. Lè w koupe chak polis mwen sa te vreman etone m paske msi m te eksplike ke an 2015 m te deplase m te monte Ekwatè donk se pou m al fè metriz mwen donk se pandan ke m an Ekwatè paske m te siyen yon manda bay manman m pou manman m te ka rekipere chèk mwen e manman m al pran chèk mwen yo di manman m klèman e ke chèk pa vini e ke se nan pèsonèl lapolis pou l ale ok manman m mini byen sur de de de manda a, li debake nan chèf pèsonèl, yo di l ke non e ke e mwen gon konvokasyon lapolis ke mwen boude, akoz de sa yo, yo kenbe chèk mwen. Lè m aprann sa, m pa fè ni 1 ni 2, m rantre an Ayiti paske j'étais pas là, m mande pèmisyon lekòl mwen, m rantre pou m vin sa konn sa bagay la ye. Lè m debake nan nan dcpj, dcpj di m non e ke se BLTS ki chaje l de sa, pandan ke son biwo ki depann de dcpj,

li ekri yon korespondans a BLTS pou l di yo klèman e ke mwen boude konvokasyon. Padan ke l konnen m pa la. Donk se te tout yon machin. Y konpri pwòp kòmandan m nan jwèt la. M pase entèvyou san zavoka nan BLTS. Se tande m tande DEA konvoke m, je debak a lanbasad amerikèn pou m al reponn kesyon. Je ne rien a vwa avèk sik, m pa t kòmande sik, m pa t travay nan waf. di e pase mwen entèvyou ki manke tounen o vinèg. Paske m eksplike nèg yo klèman ke ti jwèt yo vle jwe avè m nan e m pa moun sa. Yo panse ke yo ka fè moun mache pou yon viza eksetera, écoute en faire qu'il est regarde. Mwen son nèg vètikal, m gad tout moun nan zye. Il n'aime pas ça. E se mwen menm pèsonèlman ki chire paj paspò ki te genyen yon viza ekspire paske jisteman m te fè yon demand de renouvèlman. N ap gen tan nan plis deta. Se mwen ki chire paj paspò a, m di nèg yo, Ekout, kenbe zafè nou an ki mele m avè nou. Paske si efektivman yo te gen yon bagay kont mwen, yo pa t ap lan tout tete lang sa avè m. Paske pwòp esklav atalan peyi sa, lan neyokoloni Dayiti sa, ba yo dwa pou yo pran moun lan kòlèt ale avèk yo jan yo vle. Donk si avè kwak se swa su mwa dan sèt afè, kwè m si n vle, m pa t ap devan kamera kounye pou m ap esplike nou ki sa k te pase. Se kon sa k sa fonksyòn. Men byen su, laprès an Ayiti makiye l eksetera, e m ap pwofite di tout moun ke mwen gen òdonans de non lye sou dosye sa a, Paske m remake ke chak okazyon ki prezante, laprès, ekrit, televize, menm nèg an liy yo toujou a asire yo pou yo fè yo konprann ke m gon dosye dwòg, gon kes dwòg ouvè sou mwen. Non, se yon kes ki fèmen e m gen dokiman de prèv de non-lye mwen ke je n'ai rien à voir avec cette affaire. Le comique dans tout sa, mèt Waf ap fonksyone nòmalman, m ap poze tèt mwen kesyon si yo te janm reponn ankenn kesyon, mèt Waf, mèt bato idèm, mèt machandiz nan pa lon pa, monte desann nan avyon Ozetazini kòm il vèl. Se pa kòm si m egri non plis non paske je repèt ankò si yon moun di m pa ka al amerik di sid la vre m malad paske an ayiti si yon nèg ou pa ka al miyami al manje makdonal se kòm si se sid a w genyen mwen menm sa m mwen menm m pa konsa sa di ka fè etazini an e poten je m anbè w lè fès men jiska prezan se yon bagay ki komik anpil ke mwen menm ki pa gen okenn rapò a bagay konsa lè vrè zaktè de sa k te pase a epi nèg yo nèg yo pa janm site nan kenn kote alò w panse ke Jounalis ayisyen sa yo, nèg tèt anba yo, ta pral pran chans al site non Marc Antoine Accra dans une affaire de drogue? Kiyès? Kòman? Kijan? E sa me rapèl, an 2020, le prezidan de la repiblik, feu Jovenel Moïse, a eu a me dire devan le minis Zephirin, nou te nou 3 nan sal konferans lakay li. an 2020. Li di m, ki pwoblèm ou ak anbasad amerikèn? M di, ekselans, m pa konnen non, m pa gen ak nèg yo. Li di, a e anbasadris la wi ki di m pou m wetire w kòm kòmandan DGPN. Yon awogans, yon anbasad wi. Yon awogans. Wetire w kòm kòmandan, li di, lè m mande anbasadris la poukisa, o wi paske w enplike nan dwòg. E o prezidan Jovenel, paske a l'epok 2020, deja msye te komanse wè valè moto de li. Paske, pa bliye lèm derape, il ne me connaissait pas. Msye pran chans avèm kòm jèn gason, e m bay rezilta. E m tap bay rezilta. M pa bezwen ilistre, travay mwen te pale pou mwen. O prezidan de me dire ke li reponn anbasade san li di l pa gen pwoblèm, depi nou vin ak de prèv a lapwi, mwen menm ankò kap arete l lonje l ba nou. Mwen menm ankò kap arete l, map lonje l ba nou. 2020, ojoudwi nou sòm an 2024. M sot fè 2 zan 8 mwa. 2 zan 8 mwa fèmen dèyè bawo. Donk si efektivman yo te gen yon bagay kont mwen, yo tap pran m nan kòlèt y al avè m. M arete, mwa pèsonèlman, m arete Flex. ke Diye t ap chèche. Most Wanted. M arete l, il était peut-être 11 heures du matin. 7 heures du soir, msye gentan lan first class pou Miami.
Men, je dois, je dois aussi ajouter ke m pa t ap chèche flex pou DEA non. M pa vle ke nou met nan tèt nou ke m t ap travay pou les Américains, ok, loin de là. D'ailleurs, m pa genyen lan mond lan. Pou ryen o mond, pa gen anyen ki t ap fè m travay pou yo. E lafè se ke m te gen enfòmasyon ke te gen yon moun ki nete pa polisye ki itilize linifòm de l'USGPN. Men m ba l kont sa pa yon twazyèm pèsòn ki te rankontre Flex nan Caribbean Market. E de la li mete mou kouran, li di ma a ke gwa ansyen polisye ke m konnen, bon se kèk an bokou pli aje k mwa e ki te konn de twa moun nan la polis nan alepo, paske Flex, je dwa vou di, ete un ansyen polisye ki travaye pou le prezidan Jean Bertrand Aristide, donk misye te konn Flex. E moun nan, wè ki machin ke Flex monte, ki ete un kamyonet de mark euh, Ford, si je ne me trompe pas, epi li te banm nimewo plak la.

Sou flex lan pickup li kap achte on sim card oubyen on telefòn je ne me rappelle pas trop ok men li tap fon transaksyon sur le trottoir de, de la Natcom a bon bon de sa voiture etan msye te just desann vit li epi lap pale epi ajan voye zye l epi l wè plak la donk se te vrèman yon pickup de couleur blanche epi li voye zye l li wè plak la epi menm kote an alert bay. Donk, je voulais porter cette précision pou nou pa met nan tèt nou ke ke j'étais en train de bosser pou euh, pou l'administration publique américaine. Loin de là. Le sénateur Guy Philippe fè toujou konprann ke yo te kidnape l. Ok. Yo kidnape sénateur Guy Philippe vers ann di 11 heures midi yo tou, dans la soirée first class pou Miami. Men mwen menm ki nan dwòg, ke nèg yo ap vosifere anpe patou, yo itilize l kòm zouti politik lè yo vle, paske yo sòti zèl kat sa nan de moman trè presi pou yo fè politik. Jiska prezan m la, e m mete yo an defi, kote m te pi vilnerab la, dezan ui mwa dèyè bawo, yo pa t ka pran m yal avè m. Donk, sètafè dakizasyon,

6 7 8 jiyè dayè bò kay prezidan se ton teyat doperasyon ke l te ye map yon senp egzanp le prezidan e pati trajikman dan la nwit di 6 o 7 jiyè ou janm wè gen lwil sou wout pelren ankò ou janm tande wòch ap tire sou wout pelren ankò ou janm tande manifestasyon moun nan zòn menm moun nan zòn kay prezidan pou 3 ka pyas yo te soulve kont prezidan de la repiblik la.

An atandan ke li kite bon gre mal gre Palè Nasyonal, nou menm nan pnh jodi an, nap fè yon mach pasifik, yon manifestasyon pasifik kote nap desann, nap travèse pou pnh, nou remonte pnh pou nou di ke nou pa vle yon moun konsa. Nap fèl tou nou persona non grata andan pwòp pnh pou nou esprime klèman nou desolidarize nou konplètman de.
San konte. Peyi lòk, 6 et 8 jiyè, 3 mwa lòk an fevriye, te gon epòk prezidan se pou evite afwontman avèk byen sur pwòp pèp pa l ki fè dèfwa l te konn menm aksepte pa desann nan biwo l nan palè nasyonal. Paske jan wout Kanapevè lan te trese, te koupe eksetera, wout Boudon, se te afwontman iminan l te ye. Donk li te prefere jwe zèl kat sajès la ou janm tande pwoblèm sa yo ankò? Kot kòb petro karibe a? Sou la prezidans de Jovenel Moise ou te ka wè klèman ke gon gwo bra de finansman dèyè l avèk tout ekip kot kòb petro karibe a e nou konn kiyès yo ye.

Donk, tout akizasyon sa yo otou de nonm, se te pou me detwi yo, e sitou pou atenn le Prezidan de la Repiblik. Pou m rive pi lwen, pwisk peti esklav ke nou sòm de sèt neyokoloni, en tip, blan, ki se fè pase pou en jounalist ameriken, Johnson, Jake Johnson, ki se fè pase pou un spesyalis dan la koz ayisyèn, paske fòk mwen di nou ke gen anpil moun se sou do Ayiti yo vle fè kòb, nan tout sans. Misye ekri yon liv, poul ka fè piblisite liv la se nom li itilize, pour faire la publicité de son livre.

Kounye ou ka petèt pale de akizasyon o nivo entènasyonal. Men pa bliye ke je suis une personne ki kap bay pwoblèm pa rapò a ajenda entènasyonal la tou nan neyokoloni an. Kolon an pap kontan. Kolon an tou li genyen près lakay li tou sou kontwòl li.

Kote komisyon de sanksyon, mwen kwè se konsa li, la komisyon de sanksyon, beka, bon, la komisyon de sanksyon, jistyon ki an Ayiti, ki la pou fè de, de, de, de, de, de travo de tèren, sòt son rapò kote, li fè konprenn ki efektivman ke map antrene de, de, de, de bandi nan vilaj de Diyo, e ke sous li, se vant bèf enfo,

M pral pale n de òganizasyon dwa de lòm yo, ki se de valè tou. Yo tèlman valè, m bann si n sonje Baza, Tristès, ils étaient peut-être twa. Dayè gen youn ladan yo k ap pran pòz manbo li. L ap okipe. de fonksyon nan sèten lakou vodou. Gonayiv, paske son ba ki ase paradoksal, paske si on moun montre ou ke li ase anrasine nan lakoz ayisyèn, ape se van non imaj kòm etan pli ayisyèn kèl timè, epi se menm moun sa, kal chita lan kongrè ameriken pou ale pòte plent pou dè zofisyèl ayisyen. Tristès. Fò ta wè ti figi yo ki chita lan kongrè a devan kolon an. E ke che mwa o peyi, le prezidan a fe dis, le prezidan a fe dat. Sa fè pitye menn. Oganizasyon dwa de lòm yo m pa janm tande yo fè ankenn rapò sou kondisyon moun anndan prizon pa egzanp. Oganizasyon dwa de lòm yo. M pa janm tande yo fè de rapò. Si yo fè l, yo pa vilgarize l. Poukwa? Paske sa na pa de pwa politik. Paske mesye sa yo, yo konpòte yo an pati politik e ils sont des utilisés. Se de pwostitiye ke yo ye. Ou itilize yo jisteman a pou ka atenn des objektif politik. Yo la pou de la destabilizasyon, rien d'autre. Paske m pa janm aprann. Ankenn kote ke yo fè yon rapò sou kondisyon sante piblik nan peyi sa a. Paske gon bon pati de la popilasyon ki pa ki pa gen aksè a dwa fondamantal sa a. Paske la sante son dwa fondamantal ke li ye, tou kòm ledikasyon. M pa janm tande rnddh non k ap opine sou lekòl piblik nan peyi a. Jamè. Men dèk se la politik paske se konsa li ka asire ganyen pen l. Se nan destabilize, se nan detwi. M ta swete ke yo pran egzanp sou Louko Dezi menm. Pase kan m ap vin kan menm. Bliye sa, bat chen an tann mèt li. Don òganizasyon dwa de lòm sa yo, rapò far yo ke yo fè bwi avèk yo, dayè yo konn trè byen nan ki radyo pou y al. Pi al fè pwomosyon rapò tèt anba ke ap ekri yo tou. Andan majik nèf, nouvelis ap releye yo, gen ti patnè, ti gen te yon ti chou nan tèt li lontan, asad vòlsi. Se jan de kote sa paske yo gen kanal pa yo menm pou sa. E se trist pou wè ke dan zon peyi.

Apèn konn li. E si yo rive li, se, se, se sispèk yo sispèk ke yo konprann sa yo sot li a. E pi nèg sa gon mikwo, l'ap di sa l'panse. Par le simple fait ke l'ap vann yon opinyon, li rele tèt li direktè. Direktè opinyon. M rive ankò pi lwen. Nèg la ap di sa l panse, li rele sa l panse li menm pèsonèlman, li rele l opinyon piblik. Donk, il reprezante le public. Men nan ki peyi n ap viv? Donk, mesye dwa de lòm sa yo se des activistes ke yo ye.

Ou di mwen, mwen bay advèsè la 2 rezon pou l ka kole etikèt sa sou mwen. Rezon nimewo 1, apati doktòb 2018, pikòp yo sòti, se te egzakteman le 17 oktòb, pikòp yo SGPN yo pran lari, m al nan bounke m, te gen plizyè M60 ki te pou lame dayiti. ki rantre nan patrimwàn palè nasyonal jounen jodi an, mwen met M60 yo deyò, m mete M50 yo deyò, chanje koulè, zam yo tou, menm koulè ak inifòm yo e otre. Skandal a Pòtoprens, byen si o nivo politik, ke Jovenel Moïse achte zam, eksetera. Donk, pwiske se inite m ki gen yo lan men yo, Li te trè fasil pou yo fè konprann ke se mwen kap achte zam, byen su avèk lotorizasyon di prezidan de la repiblik pou m ame USGPN, pou touye moun nan lari a, eksetera, a dè fen politik. Ok, mennen, si leta ap achte zam, admeton ke leta tap achte zam, men se de fason pou l ta fèt, a mwens ke w ta gen yon leta vakabon, K ap achte zam nan mache nwa. Ok trè byen. Men pou al achte zam nan mache nwa w ap peye l 5, 6 fwa la valè si w achte l nòmal. E kantite kòb sa a, kon w bral voye l bay founisè a? Lan DHL, pa Western Union, kòman? Paske mache nwa, m pa kwè ke s on chèk de di trezò piblik ou bral fè. Mentnan, admeton ke se pa ta mache non, ok mentnan se nan chemen legal la, men yn segond, men se leta ayisyen. Se leta kap achte materyèl de defans. Kisa sa gen pou wè avèk mwen menm antan ke antrepriz prive kem ta sipoze ou swadizan genyen? Bon!
Eeuh m konnen m panse bon natirèlman mesye yo petèt se mank denfòmasyon ki fè yo di sa, sa fè kèlke tan depi sou Martelly ke gen yon sitwayen ki gen yon izin zam nan peyi a e youn nan pwopriyetè yo se Dimitri Herard donk Jonas Coffy minis komès ansyen minis komès li ka temwanye de sa dayè misye te pran yon mezi tou pou te kont izin sa a. Natirèlman, se te petèt yon mezi efemè ki pa t dire, men izin nan bèl e byen egziste, apatenan a Dimitri Herard, k ap pwodui bal. Efektivman, nou pa pwodui nou pa pwodui zam, men kansyatra minisyon. An Ayiti, nou pwodui tout tip de minisyon. E se sitwayen Dimitri Herard an prizon aktyèlman ki se youn nan pwopriyetè izin k ap pwodui minisyon de tou kalibre e de tout sòt. Kounye a m pral rantre la avèk nou. Poukisa yo fè konprann ke si e sèlman si Leta ta pwokire yo de materyèl de defans, se ta le komisè Dimitri Hérard ki ta fè akizisyon sa yo pou Leta? Poukwa? Paske j'ai eu une brillante idée. Pa rapò a on deriv ke m rann mwen kont ke pwòp enstitisyon ke m ladan l lan ap legalize. On deriv ke l ap legalize. Kès ke se? M achte on glòk lan mache nwa. On pistolè glòk. Ben m achte pe enpòt arm de pwen lan mache nwa. Il sifi ke m ekri direktè jeneral lapolis lan on ti lèt.

Imedyatman tu es une personne morale. Se konsa sa fonksyòn. Fòk nou klè nan tout tort sosyolojik ke n gen anndan peyi sa. Men sa ne devrait pas se faire comme ça. Se jisteman ankouraje vant dam ilegal anndan peyi a nan mache nwa. Paske zam nan ap antre ilegalman, lapolis ap legalize l. Sa ne fait aucun sens.

Aberasyon, si m ka di l konsa, ki egziste anndan menm pwòp konstitisyon nou, an matyè dam diferant kalib ke yo di ki otorize sa non, ensidsuit. E se konsa, nè le pwojè de pwodwir yon pwojè de lwa sou trafik e fabrikasyon dam an Ayiti, vu ke Ayiti siyen konvansyon entènasyonal sa a. Paske, lè ou gon deriv lon dosye, lon domèn padon, antan ke leta ki sa w fè w rantre ladan l? Se sa pou w fè, antan ke leta. Donk ki vle di kwa? Leta kounye an bra l, menm jan si on moun bezwen ouvè ann di on konpani de sekirite, w ap anrejistre l. legalman nan Mistè Komès, w ap anrejistre l fiskalman nan DGI, men w ap stil bezwen yon otorizasyon de fonksyonman di Ministè de Lenteryè. Poukwa? Paske la sekirite e di domèn de Leta, men li ka delege de pati ke li jije ki moral. Be, se te la menm choz. Le pwojè se te kwa? Jibyen di, pwojè. pou ke jisteman leta rantre nan afè trafik zam e rantre tou pou l ka regile posiblite de fabrikasyon dòm ki t ap anpeche byen sou ke lapolis jounen jodi a oblije ap kemande a dwat a goch ap achte de ti pistolè a dwat a goch pandan se tan n te ka fabrike l la poukwa pa sèl bagay leta t ap rantre ladan l pou regile l paske tout jan tout jan emoraji a la deja. E se konsa jisteman, gratwitman, m bay senatè a konsiltasyon an. Je mwa menm avèk yon ansyen jij, ke je ve tèr le non, ki gen kabinè davoka li ot, nou te travay, nou redije sa, nou sa pri pratikman 1 an de travay pou nou te ka pwodwi yon pwojè de lwa ki a ete vote a inanimite. nan palman an vote a inanimite nan la chanm wot byen sur o nivo di sena e ki pat gen tan pase nan chanm dè depite a donk se pou tèt sa jisteman bon byen sur palman vin kaduk donk se yon pwojè ki rete pou l vote inikman chanm dè depite. E de la leta ayisyen ap ka gen yon kontwol yon menmiz sur lacha le trafik e menm la fabrikasyon posibleman dam an ayiti. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Di bon, pa de problèm, vu ke projè de lwa vote a unanimite, pa gen yon sèl vòt kont. M di bon, ok, m ap pran yon non de konpani, je vè l'enregistre legalman an atandan. Men, eske sa ban m dwa de fonksyonman? Non. M jis depoze non an nan ministè komès, jis pou m pa pèdi non an. Eske je fabrik non pli? Eske gen acha de matyè premye an se sans ka prantre nan peyi a? Non. Du tou. E se yon ba ki trè fasil pou yo ta remake tou, paske ekoute gen manifès bato ka prantre nan peyi, etc. Ankò yon fwa, akizasyon fòfelu pa chita sou anyen. Paske si efektivman, nan tout panopli de sa w sot rakonte m yo la, de dwa de lòm, de x, y, z, etc. Ils allaient venir avec quelque chose ki pi sibstansyèl. Tout moun konnen ke Prezidan Martelly pa anyen non. Ou pa ka nye sa. Ki jan relasyon w ye ak ansyen prezidan?
Tankou m te di l deja, mwen debake an Equateur samdi.

Se ptèt pa le prezidan Martelly. An 2009 potko menm gen kanpay pou eleksyon. Ki ve dir ke menm kandidati prezidan Martelly m pa viv li. Ditou. Efektivman il a fè kanpay. M pat gen tan pou m te nan swiv. Dayè m pat yon moun ki te twòp enterese a la politik Dayiti paske m te tèlman okipe lekòl la paske nèg yo jis literalman plen jounen w kon ze. Donk w pa gen tan pou pou pou jan de bagay sa yo. Men la sèl chòz se ke je su ke an 2011 le prezidan Boutros je su ke Joseph Michel Martelly an 2011 è elu prezidan Dayiti. Sa omwen m te konnen l an 2011. Men afè de kanpay e ot. mal gon ide de de bagay sa yo. Finalman 2012, il debarque en Équateur avec toute une délégation. Tous les ministres étaient là, la preuve, je me rappelle encore que ministre Stéphanie Balmir te rele m a kote apre seremoni an, li di m je suis très fière de toi, epi l ban m yon ti anvlòp. Lè m rive nan dòtwa mwen nan aprè midi, lè m ouvè anvlòp la m jwenn 200 dola US. Ki alepòk lè w kadè, ou konnen etidyon, se te 2 milyon dola US li te vo pou mwen alepòk. Je di ankò mèsi hein ministre. Donk, se lè sa ke Prezidan Martelly pral konnen ke m egziste. Mwen menm m pral konnen ke Prezidan Martelly egziste paske bon écoute il est un artiste dayè lè lè Prezidan Martelly te an vòg antan ke mizisyen m te timoun e sè mizik m etè entèdi an un sans sof lè rare fwa ke li te konn al jwe kanaval dè zanfan yo m sonje trè byen ke m t al nan youn kinam lè m te timoun men mizapar sa sa mizik m etè entèdi lè timoun mwen se an 86 m fèt wi. Donk, quand il débarque en 2012, se lè sa l pral resi konn egzistans mwen, jan m te eksplike l anvan, yo pale l de mwen, e te gen yon gwo kanpay ki t ap fèt ann Ayiti, kote m te bay yon entèvyou a radyo Tele Ginen a lepòk, ki t ap pase an boukl. Mwen isit a lekòl militè depi 3 zan deja. Alò, bon, m sanse ap fini twazyèm ane m, sa di ke an septanm pwochen m ap rantre an katriyèm ane. Men gen yon parantèz ke m ap ouvè, se ke an septanm, nòmalman mwen p ap Ekwatè paske m pral patisipe pou Lekwatè nan je sid ameriken paske m se yon atlèt pou Lekwatè. M fè 110 mèt hè, m fè so an longè, so an wotè e so tripl. Ok, alò, pale nou ti pe. Alò euh paw la fòs m oblije pale li epi bon fòmasyon trè byen yo fòme m m santi ke m son nèg solid entèg pou m fè fas a whatever sitiyasyon ki prezante an. Fòs pale n de ou menm, fanmi w kote w sòti an Ayiti, tout sa. Ok bon manman m se moun kanperen okay men papa m de pòtoprens euh bon papa m se Gabriel Herard se pwofesè de syans sosyal Pwofesè de mikwoekonomi, makwoekonomi, dwa di travay tou lan Inivèsite Leta an Ayiti. Epi bon manman m ap travay lan Natcom kounye an men depi toujou li t ap travay nan Teleco pou mwen. Manman w fèt an Ayiti?
Wi, Pòtoprens. Depi kilè ou kite Ayiti ou vini ann Ekwatò? Dabò mwen te Sendomeng, m t ap etidye Santiago, an Repiblik Dominikèn, men je janmen eme linivèsite vrèman pwopreman dit. Alò mwen te ann Administrasyon dèzantrepriz, m fè ennan edmi.

Si yo prepare m pou Bon, je fè ladministrasyon militè ofèt, map sòti la avèk on grad de sou-lyetnan. Dezyèmman, avèk on lisans an syans militè, sciences de stratégie et tactique militaire, adike lan de nivo yo, o nivo stratejik, operasyonèl e taktik. E twazyèmman, avèk on sifizans an in lang etranjè kèlkonk. E mwen, m te chwazi langlè, bon, pou m te ka fè l, sesyon yo bokou pi kout. Apre etid ou isi a an Ekwatè, èske ou gen pwojè pou Ayiti, pou retounen, pou ale nan Pòtoprens?

ki se strikteman sitiyasyon ke nou gen an Ayiti, se yon pwoblèm de defans entèn, de konba iwopen. Kèlkeswa enstitisyon ke li ye an, nouvèl fòs zame, yon pwofesyonalizasyon de lapolis nasyonal, mwa je n'ore oken pwoblèm pou prete sèvis paske se jisteman poukwa je swi la, paske m santi ke l ap yon ti jan ridikil, j'ose dire, ke pou m t ap sèvi yon drapo k pa pa m. A di ke si m gen drapo ayisyen sou zepòl mwen, m santi ke m ap bokou pli prè pou m kapab fè sa gen pou fèt la.

Epi l ap reyalize, poukwa pa. Ekipman an.
Se inikman la bonne volonté. An Ayiti, yo te fè konprann e ke se avèk se jèn ke yo pral remèt lame kanpe an Ayiti, eksetera, se ki a fè dè mekontan, pa bay tèt ou manti. Paske sitiyasyon densekirite gen la, byen dè jans ap pwofite de li. Men jodi an Ayiti yon kategori de moun yo di w ke yo naje dan dè zo twouble. Se lè peyi a enstab, se nan enstabilite politik se la yo fè kòb yo. E donk ki ve di,
depi la, m te gentan reprezante yon menas. E nan entèvyou sa tou, m te, m te touche klèman, paske w konnen a lepòk nèg fouge, mwen te touche dè, dè, dè dosye sansib.

E on n'oublie pas non plus le cas d'Haïti surtout avec la présence de la Minustah, il y a des Equatoriens dans la Minustah alors on étudie les données alors son bagay ki posib avec 30 pour cent budget Minustah son bagay ki ka fèt. Pandan ke si yo te vle avèk kòb sa a ouvè yon akademi militè menm si se ta rejyonal, yon akademi pou la rejyon di Nò, yon akademi pou la rejyon di Sid e youn pou la rejyon padon di Centre oubyen nou ka rele l Lwès tou, kòb sa ta ap fè l depase. Ou te ka pran lajan sa fè de koperasyon ki bokou pi pwofitab. Men non, non, non, non, se nan minustah, misyon nasyon zini, kòb ap rantre nan peyi an e sòti de peyi sa avèk 7 fwa vitès la. Donk, deja a lepòk, 2012, jete en kadèt lekòl militè, te gen tan ouvèteman ap touche de dosye sansib. Ou pa kwè ke nèg yo pran nòt e fè rapò kote pou yo fè rapò? Donk pou revni o prezidan Martelly, se kòm sa ke je le koni, donk on sè vu pandan kelke zè an Ekwatè an 2012, e m bral rewè prezidan Martelly nan vant sinati yo, nan ke m te eksplike dè zane pli ta, e m bral entegre lapolis, e travay nan palè nasyonal.

Men relasyon sa a pral devlope un pti peu plus se apre sa prezidans. Apre sa prezidans, m tap travay Tomasik, donk ase souvan lè m ap fè wout la m te konn pase lakay li, m al salye l nan lanmè eksetera. Donk te gen yon fòm de relasyon pito pèsonèl ki pral devlope.

Misye literalman inkrimine m. Se ke je twouve pito biza, poukwa? Paske tou s ki a, m pa vle, benefis di dout, benefis di dout, m pa vle oze di se jij la ki ekri l pou li, men kan menm je twouve sa biza, paske pa gen anyen nan deklarasyon prezidan Martelly selon òdonans lan ki vre.

Konesan la pèsòn di prezidan Martelly, se pa ke map bay mesye la kominyon san konfese non pli, je ne suis pas un naïf, men m oze bay benefis di dout. Donk o fèt se sa ma relasyon ak le prezidan Martelly. Nou aprann ke yo revoke w nan pnh lan. Eske w santi w kite enstitisyon sa la tèt hot?